Salitasyon pa nou espesyal Bondye beni nou tout Jodia se vandredi se 5 desanm 2025 alòs se wikenn wikenn nan kòmanse bon wikenn tout fanatik pale ayiti ke Bondye kontinye fè nou gras pwoteje nou avèk fanmi nou mèsi anpil pou odyans la nou salye fanatik ki bèl e byen branche nou nan youtube la fanatik pale ayiti mèsi anpil pou odyans la mèsi avèk chak Sila yo ki toujou ede pou pataje emisyon yo mèsi anpil. Nou salye tou de fason espesyal fanatik ki branche radyo nan peyi Dayiti, Radyo Pale Ayiti, ebyen ki pa gen chans pou yo gen aksè avèk YouTube la men yo branche radyo a. Mèsi anpil pou odyans la. Bondye beni nou tout. Tout 10 depatman branche. Mèsi anpil. Vwala e m salye ekip la. Nou salye Mèt Wochnèlson, frè mwen, Pastè Jeyova, Ronibout Tonton, Libonè, tout ekip la, tout staf Pale Ayiti a ki nan lari a tou. Tout korespondan nou, nou salye nou tout. Ebyen, ke Bondye pwoteje nou. Bon wikenn, bon vandredi. Mentnan, avan nou pote enfòmasyon yo pou ou, se konsa pou nou pase jounen an avèk yon vèsè. Se toujou konsa, mete Bondye an premye plas nan tout sa n ap fè. E sa ki fè nou toujou pase jounen an avèk yon vèsè. Paske sa enpòtan anpil nan tout sa n ap fè pou nou bay Bondye premyè plas. Nou pral pase jounen avèk vèsè sa ki se Revelasyon 12 vèsè 11 ki di konsa. Frè nou yo goumen ak li jouk yo gen batay la. Granmesi, san Ti Mouton an ki te koule ak verite yo t ap pibliye a, yo pa t renmen lavi yo jouk pou yo ta pè lanmò. Bondye beni nou. Revelasyon 12, vèsè 11 Mentnan nou prale nan enfòmasyon yo, genyen e sitiyasyon toujou konplike nan moman n ap pale la nan depatman Latibonit peyi a kote gang Gran Grif ebyen nèg yo se mete dife sou moun gen plizyè moun ki ap fin tchwe moun yo met dife sou yo plis pase yon ventèn moun pèdi lavi yo nan pon sonde pa bliye gang savyan ki se Luckson misye te voye yon mesaj klè poul te di moun pon sonde kapab retounen mezanmi se te byen konte mal kalkile pandan moun yo retounen ebyen gen yon lòt masak ki fèt e nan moman nap pale la poko gen yon bilan fiks pou tout moun konnen egzakteman konbyen moun ki pèdi lavi yo men nou kapab diw nan bilan pasyèl nou gen la plis ke yon ventèn moun deja Anba flanm dife kote gang Gran Grif la, medam mesye mete dife sou moun yo. E se pa sèlman nan Ponsonde, e genyen tou nan komin Kenskòf, e nou t ap tande majistra komin Kenskòf la ki se Massillon Jean, alò ki t ap bay detay konsènan sa k ap pase nan Kenskòf kote menm sa k ap pase nan Ponsonde a se egzakteman sa bandi yo ap fè, mete dife sou moun, e koupe tèt moun. Mezanmi se tris sa k ap pase nan peyi Dayiti sa se yon kanibal. Dosye a konplike e pandansetan nan entènasyonal la lòt peyi pa vle wè nou paske Se bagay mal k ap pase nan peyi Dayiti. E genyen tou yon, tout moun konnen Ibrahim Traoré ki se yon, nou kapab di yon revolisyonè afriken, ebyen li pran kè tout ayisyen avèk yon gwo mesaj li te voye pou ayisyen pou fè yo konnen ki pèp yo ye. E li mande avèk entènasyonal la k ap fè enjerans li sou pèp ayisyen an pou yo sispann avèk sa y ap fè a. Ibrahim ap pale sa politisyen pa ka pale. Nou menm nan peyi dayiti nou gen yon seri de tchoul, nou gen yon seri de nèg ki kwè si yo pale ameriken mal ameriken ap koupe viza yo, nou gen yon seri de nèg ki kwè si yo di kominote entènasyonal la sispann fouye bouch nan peyi dayiti kominote entènasyonal pral atake yo, ebyen Ibrahim Traore li menm ki se yon jèn revolisyonè afriken ebyen misye fè konnen pèp ayisyen nou pa sipoze pè pale paske nou gen anpil valè nou sipoze konn valè nou se pa chita fè blan betize avèk nou paske kolon blan pat janm renmen nou. Se pou nou mete granmoun sou nou pou nou konn sa nou vle. E sa ki fè, map voye mesaj la klè bay chak grenn ayisyen, kèlkeswa kotew ye, peyi ou ye wap pran imilyasyon, desepsyon, konnenw se yon ayisyen dabò paske lè w pale de non sa, zanmim se anpil bagay li ye ok. Dabò mete ayiti avan tou, se nou pa sipoze ap pran nan presyon pèsòn. Mete granmoun sou nou pou nou kapab refè peyi nou e kèlkeswa politisyen ki ta kanpe anfas li di ayiti pap fon pa kitan pa nago si nou sipoze atake. e politisyen sa bal bwa kale se sa ki enpotan pou nou pou nou fè kelkeswa moun ki anpeche nou viv nou pa ka kite moun sa ap viv alos se kle pèp ayisyen nèg politisyen sa yo nan peyi a pa renmen peyi dayiti yo pa renmen pèp la se nou menm ki pou konnen koman pou nou jere yo ebyen mwen mande avèk teknisyen nou mèt wochnèl ou kapab pase deklarasyon ibrahim traore ki voye yon mesaj enpotan e m pap ka fè emisyon an san m pa pase deklarasyon ibrahim traore. ki voye mesaj la bay chak grenn ayisyen pou l di nou nou konn valè nou pa kite injerans entènasyonal la fè peyi nou vin pi mal pase nou ap gade la OEA ap jwe ap jwe yon jwèt avèk peyi dayiti la lèzetazini kanada ap jwe yon jwèt avèk peyi dayiti la zanmi m se tris se tris antanke pèp nou menm ki fè anpil istwa nou pa sipoze kite kominote entènasyonal la ap betize avèk nou konsa alò ban m pase deklarasyon prezidan ibrahim traore ki voye yon mesaj klè pou chak grenn ayisyen rete branche m ap tounen medam mesye.

Abolotcho Claude Joseph avèk Moïse Jean Charles, ebyen pèp la rele chalbari dèyè nèg yo. Militan bab mete ansyen senatè Moïse Jean Charles, pitit Dessalines nan, an defi pou l met pye l atè a vin manifeste pou wè sa k ap rive l. Paske Moïse Jean Charles se yon blofè, gen gen ti Claude Joseph ki se yon lòt raketè ankò ki pran pòz y ap defann peyi pandan se nèg sa yo se pòch yo ki enpòtan pou yo. Se se se enterè pèsonèl yo yo bezwen e san y ap fè pou pèp. Ebyen pwoblèm sou pwoblèm, militan bab deklare l ap wonfle Moïse Jean Charles byen wonfle. nenpòt kote l kwaze avèk li avèk tout Claude Joseph medam mesye alò se se yon mesaj ki enpòtan e dirèk pou Claude Joseph avèk tout vòlè parèy li ak rele Moïse Jean Charles e militan bab pase l pou nou silvouplè mèt Rochnelson silvouplè mèsi anpil nap nap tande e militan bab map tounen rete branche. Si m wè humm Moïse ta met pyel nan lari a telfò map fout misye yon move tòch sa w di m la a bon telfò m bay Moïse bon telfò wap bat li telfò men map di yon bagay Gon bagay map gade avan è ki pase. Yon ti raketè k rele Moïse Jean Charles a yon ti raketè k rele. Yon ti raketè, yon ti Claude Joseph avèk yon ansyen vòlè k rele ki te minis sou Ari e sou Privè, Dera ki pase tout sa l pase anndan peyi a pa bay rezilta. Dera men li te premye minis sou Ariel, li te minis planifikasyon. Pou Dera jodi a ak tout Moïse kòm raketè, mesye bon kè l fò si m wè.

M te di tou sa m boule, Moyiz voye vin boule lakay mwen. Moyiz te di kraze, larekonstwi. Boule, larekonstwi. Lawousi la, larekonstwi avè yo. Men, pou Moyiz parèt la, e mete l fò. Lòt swa jodi a kòm responsab inite w ap pran tèl, Vladimi. E tankou nou pa moun wi. Nou pa moun non tèl fò. E tankou misye pa pran nou pou moun non. Dera a pa pran nou pou moun non. Gen yon lòt nèg Kòfi. Kòfi la menm tou. ki tap pale jpd mal la la sousel avek menm nèg jpd yo oh kòman nèg isi ye konsa Kofi lan bagay sa bon m bayo de ti met pye yo nan lari yo pa gen de yo pa gen fas mwen menm si wèm konn pale lan bouch mwen menm tel fò mwen t moutre mwen menm si bob pap ta son egzanman andan peyi a men pou jwenn yo ou di wap wap ret sou pou wè wè sa pa ta wè sa misye fè m di misye pa kanpe on kote pou lal fè rasanbleman janl konn pran pòl vin fè divèsyon pran lari manifestasyon pou misye pran lari pou moutre yon bagay pou misye pran lari. Vin pran fè vin fè di manbo telfò wè moise misye dil ka fè 40 ans lap fè divèsyon saw wè lap fè la ou pa bliye 40 ans 40 ans li te dil ka fè 40 ans lap fè sa li ka fè 40 ans lap fè saw wè la divèsyon pa bliye jodi yon pèp kap soufri ki nan mizè 40 ans lap blofe moun se sa fèm di pèp la bab reskonsablite m pran la. Nou plis kanpe nan radyo, nan lari, nan pale anpil. Dèyè telefòn nap pale, men lè pou aksyon yo nou pa vle fè yo. Men map voye yon mesaj bay komisè Muscadin, map voye yon mesaj bay Guy Philippe, map voye yon mesaj bay tout nèg ki anbrase batay yo. Mesye, map swiv trè lontan, nou gon diskou nap pote. Pou pèp. Èske diskou n ap pote pou pèp la, èske n ap vin an yon chanjman ladan l? Èske nan sa n ap di a, n ap denonse a, èske n prè pou n fè batay la? Tande, tande, m ap di w yon bagay, pa okipe de kesyon de blan jodi a la. W a jwenn pande syen nou anmen la, n ap tou mete blan an deyò tou. Se sa n bezwen la. Jodi a gon sèl bagay pou nèg yo fè yon sakrifis, ke m ap di Guy Philippe sa, m ap di Muscadin sa, Se fon sakrifis pou peyi a. Pou nasyon an. An sakrifis. Se fon sakrifis. Ou konn sa fè m pale de nèg sa yo? Kòm pou le moman, pèp la pale de yo. Pèp la santi ke nan pawòl nèg yo, yo ka yon ti jan, yo ka gade yo parapò a batay la. Men mesye ann fon sakrifis. Demen si Dye pèmèt tout sa yo te ka di de nou. Yo t ap kritike nou. Men minimòm gen yon bagay ke nou te pote pou peyi a. Ann fè l. Mwen menm di nou sa, m pa pre. Ou mande nèg yo fon sakrifis. Fon sakrifis. E m pa kwè, m pa ta vle Muscadin tou ap pale pale pou pale. M pa vle misye pale pou pale. Pou n pa pran nan blòf. Jodi a gon la, men reyalite a la. Se fè sa n dwe fè pou popilasyon an la. Pou n sòti kote n ye la. Paske sa n ap viv la, pa gen kenn peyi nan mond lan ki viv li. Apre 2 gè ak yon lòt peyi. Nèg yo fini avèk pèp ayisyen. Yo detui nou. Fizikman, moralman. Yo detui nou. Nou pa kapab ankò. Tèlfò. Pou jodi a. Wap di. Moïse. Claude. Claude. Nèg gwo ògane. Pou yal ranplase. Al ranplase. CPT. CPT. Vin mete a. Ehe. Ke menm jan Joel Carter. Fanmi lavalas la di l menm jan tou. Fusion pral dil menm jan tou. OPL pral dil menm jan tou. Raketè sa, 10 vòlè sa. Jan ou wè Alix Didier Fils Aimé kòm gang tou li pral di menm jan. Bon men men map wè. Fèl fò. Si nèg yo kite avan 7 fevriye. Pase konsa. Vous suivez, nous disons verite. Meyè pa chavire tèt ba. Nou mèt kite mikro sa. Pou ekip nèg kite kanap pale sou nou pep. Bay serye. Sim wè nèg yo avan 7 fevriye. Nèg yo pa reponn. Miskaden pa reponn. Guy Philippe pa reponn. Dòt lòt lidè k ap goumen, ki kanpe lan matris pèp la, lan pawòl yo, lan diskou yo, si n pa reponn, mesye, nou pa bije pale sou moun ankò. Jodi a nou vle aksyon. Nou pa vle lan pale anpil. Pase fò n moutre bò, nou ka fon 1804 ankò. E n ka fè l sou kolon sa yo la. Nèg konwòt konsekan yo di eliminat yo ye kap travay pou oligat yo konn fèl e nou wont dat istorik nou poun fèl ankò yon devwa yon devwa menm jan seleksyon nasyonal la m salye nou tout vye frèm yo ki sot fèl aprè 52 zan nou tounen nan mondyal ankò ann refè listwa ankò nou pa rete nan janvye nou kapab ann pran mwad janvye ankò poun fon 18 san kat ankò.

M pa pè nèg plas e fò paske wè sak la m pap al viv lòt kote m pa gen lòt peyi men ayiti fòk gon nouvèl ayiti e sa fèm di nèg yo m klè sou sa m klè mesye nou gen nou pa gen jou ann fou sèl ann fou sèl nan depatman yo senmak gonayiv ann fou sèl sidès sid. Grandans! Lwès! An n flanche l! Paske n pa kapab ankò, n pa ka viv ankò! Ou swive Mikro Verite.
Depi kilè nou fè tout fèt anndan peyi a pa janm gen sa ankò nèg yo yo aranje yo la ou wè se blan kap moute desann tout la sent jounen fò nou fini avèk bagay kele oea sa avèk karikòm nan afè kesyon blan ap vin deside pou nou pèp la destin nou nan men nou la. Nou dwe deside pou tèt nou la avan janvye nan men nou liye nan men nou liye avan janvye e mwen menm avk on nèg kounya wap vin depi zam wap pote a la ou pran potel pou chanjman bab ap korew nou resi e depi zam wap pote la ou pou chanjman ou pou peyi a lan revolisyon lan soulèvman bab ap korew lap korew klè depi ou pa pou vòlè pa pou gang. Pou fin teworize popilasyon an nan batay ki gen atè a la, ou sou goumen men ou toujou an mòd de konba. An mòd de konba, ou pote l pou pèp la, pou sove pèp la, map kò w, map mete yon kouwòn sou tèt ou. Pase sak pa inik pou fè l. Ann fè l jan wè esklav nou yo te fè l la. Jan nèg yo te fè l 1803 a. Ann fè l menm jan an. Ann ye, jodi a sa kap pase nou menm, menm kalifye n kalifye nan mondyal blan an, etone nou pat dwe la. Men jodi a n ap tounen a listwa n ankò. Fò n tounen! Fò n tounen a 1804 nou te fè ankò! Fò n fè l ankò! Fò n montre nou menm nèg nwè nou menm kote n sòti a nou menm jan Desalin te di rasin nou pwofon, trè pwofon e fò n fè l ankò! Bay jodi a derespektan k fèt avèk apatrid sa yo, konze sa yo ki vann peyi a, ki rann yo mete nou nan esklav la, ki mete nou an esklavaj li, an n refè l ankò! M voye w mesaj! Nou kapab! Nou kapab nou fè l! E n sot fè l ankò! Nou sot fè a seleksyon nasyonal la kote n pa gen chanpyona Jodi a n kalifye pou mondyal men tout bagay yo atè a wi Materyèl yo atè a wi Pou sa n pa konvèje nou menm kote Pou sa nou pa antann nou nan mizè nou Pou n di tout sa n te fè kòm mal Ann rejwenn rejwenn pèp la Ann rejwenn pèp la nan batay sa Ou te fè mal ou te ou te touye pitit pèp la ou te boule men ann rejwenn pou n sòti tèt nou la a fè bagay blan Jodi a tout bagay ou wè e blan Kòman sa se fè. Ann pran destin nou an men, ann deside pou tèt nou jodi a. Bagay caricom ou ye a pou m mande ki kote ou soti. Vye bagay Jamaïque la pa menm pa menm gon istwa. Jodi a e Jamaïque k ap deside pou moun. Ou baz ak tout baz la. Gade sa k sot pase la.
Anbasadè voye di lòt la. Bon son esklav tou.
Pa manyen misye. Son esklav tou. Voye ekri lòt nèg.
Ni elitize vize men ni fredi an son esklav. Esklav yo ye. Esklav yo ye.
E pou mèt yo e mèt yo k ap fwete yo. Klè. Men menm di pèp la pa pale de moun sa yo. Gade sa yo k ap fè nan tèlè ran efektivman. Pa egzanp, lè yo t ap pran pouvwa 9, 10 vòlè sa yo e kote yo t ale? Pa t janm gen moun ki konn nan ki chanm yo te ye. E gade, lè yo te e danse te gen ki t ap danse. Majori Michèl t ap danse, tout t ap danse. Bagay la te byen pase pou yo. Kite esklav sa yo parèy yo jodi a dote yo. Jodi a, an nou menm kòm pèp jodi a, Ayisyen n fè l. M ap gade m wè, menm tèl fwa si pèp la pa pran reskonsablite l apati de janvye, fen desanm, mwen menm politik Ayiti m pa pale ladan l. M pa pral sèpte moun ap vin plenyen tout masin jounen tèl fò apre tout sa nou pran kòm sakrifis lis pèp e klere je pèp li pa janm al chita sou dèyè l chak fwa l bezwen vin plenyen rele tèl fò men sa k ap pase anndan kan tchotcho w gen dwa w gen devwa w pou soulve sa k la pou w pran reskonsablite w se sa pou n fè men men m fè l deja men m kontinye fè l malgre sante m pa bon men m pran reskonsablite m pitit mwen sot malad la m pran l m kouri m nan goumen. E m di tout nèg depi zam sa ou pote l pou bay pèp la yon solisyon, yon rezilta k vini bab ap kont bab ap kanpe dèyè w san pou zan san pou san bab ap kanpe dèyè w afè moun yo ap vin di e gang sou goumen w menm w ap reponn prezan wap reponn prezan e m vle nou vle fè pou m defann peyi sa pou m defann peyi a pou m konnen jan Dessalines te ap defann peyi l èske yo te di e gang li te ye e Dessalines te di fòk nou lib. Di tè sa yo pou nou ye. Eske n ka kite blan meriken vin mete n deyò avèk apatrid? Yo ka deside kiyès pou yo mete, jan pou yo mete, yo fè lajan yo, sa k bay plis kòb la se li k ap pase. Lè politik avè nou te kwè a, Alididye Fils-Aimé men kot sa sòti, menm pale, nèg la pa gen langaj, li pa gen diskou, li pa gen anyen, gad bagay, an CPT vòlè, 10 vòlè k la men pèp la, m di nou sa nèg geto yo, an n rasanble fòs nou, tout vye frè m yo, an n rasanble fòs nou, an n bat pou n sòti tèt nou nan mizè a, kote yo mete nou an. Kite ti, pa kite ti miyèt mennen nou. Y ap ban nou ti mil goud pou n al di figi pou yo. An n pran desten nou an men. An n ranmase karaktè nou. An n ranmase diyite nou. Pou pa tout tan pou n ap pale de Desalin ak sa l te fè. An yon jou tou, apre, pandan 2025 an, nan jenerasyon k te la y a di men kisa n te fè. E la yo pou n ale. Nou toujou ap ap resite istwa Desalin men nou pa janm resite istwa pa nou tou. An n fè istwa pa nou tou. Mèsi bokou Tèlfò frè m. Nou la, n ap aranje nou. Tout nèg, an n anbake! Paske l pa twò lwen pou zen an pete e n ap pete zen an nan peyi a. N ap kontinye avèk dosye yo mentnan nou genyen pdg Fritson ki ap bay anpil enfòmasyon la konsènan sa k ap pase nan moman n ap pale la oto defans la pran machin kenkenn ebyen gen gwo batay nan moman n ap pale la ant nèg kowalisyon Jan Deni avèk gang Gran Grif la ebyen gen anpil kadav nan moman n ap pale la daprè enfòmasyon nou jwenn gang Savyen pa gen kote pou yo mete kò paske gen anpil kò san vi la anpil bandi tonbe e pèdi lavi. Mwen mwen te panse se DDA ki tap fè operasyon sa men se pa DDA se gang kap batay avèk gang sa vle di koalisyon Jean Denis kap batay avèk nèg Savien yo ebyen ki koz anpil bandi mouri pou tout fanatik ki tap mande men enfòmasyon an eske se gang gran grif la ki Menm la sèlman
se tout viv ansanm ki entèdi pou nèg pran timoun 14 15 ans 16 ans mwen di w deja nou se père de famille jodi a poukisa nèg yo ap poukisa nèg yo ap diabolise viv ansanm E paske moun ansanm pa vle travay pou nèg yo fò pèp la konn sa. Poukisa, ok banm pran egzanp avèw, banm pran egzanp avèw kòm jounalis. Poukisa lèm te konn ap goumen kont Jeff Golois, lèm te konn ap goumen kont lanmò sanjou, yo pat janm mete yo kòm teworis? Non. Poukisa, ou konn pi gwo erè viv ansanm fè, Josaphat ou konn pa vle wèl? Paske nou deside vin viv ansanm. Paske nou deside met tèt nou ansanm. Men, si nou te kite l je nèg je tèt, nou pa t ap janm teworis non. Non, non. Sa se premye erè viv ansanm fè. Lefè ke nou kraze jenès, lefè ke nou kraze je pèp, nou vin viv ansanm, men sa ki bay nèg yo pwoblèm. Dezyèm erè yo fè ankò, se lè mwen anonse ke viv ansanm tounen yon pati politik. La, la, la nou boulvèse le mond. Kòm nèg yo vin wè nou tounen yon pati politik, nèg yo di a, men se yon de zak nèg yo te konn fè nan Viv Ansanm, si nèg yo vin pati politik, yo pap fè zak sa yo ankò. Depi nèg yo di yo tounen pati politik, se di yo di ke yon seri de zak yo te konn fè, yo pap fè l ankò. Enben, otomatikman kounye a, lè nèg yo wè yo voye kont Viv Ansanm, Viv Ansanm di nou pap negosye anba tab. Si pou nou negosye, fòk tout peyi a konnen. Lè Viv Ansanm di nèg yo nou pap negosye anba tab, Nou gen ti jèn nan katye popilè yo ki fè inivèsite. Nou pa nan bagay pou se sekirite y ap mennen nou, y ap ba nou djòb sekirite nan bwat Leta. Nou nou pa dakò nou pa dakò pou y ap mete nou kòm mesaje nan bwat Leta. Nou di nou gen ti jèn ki fè inivèsite, nou gen ti jèn ki ka minis, nou gen ti jèn ki ka direktè jeneral. Nèg yo vin wè je Viv Ansanm kale, yo vin wè gen yon ideyoloji. Nèg yo vin wè Viv Ansanm kòmsi gen bagay li pa fè ankò. Depi nèg yo deside fè Viv Ansanm tounen òganizasyon teworis, depi nèg yo deside envesti kòb nan medya pou yo ka dyabolise Viv Ansanm, fè Viv Ansanm parèt podyab. Kounye a, Viv Ansanm li menm, kounye a yo vin kreye brigad, yo met brigad nan anfas Viv Ansanm ki vin ap goumen kankou Viv Ansanm. Lè Viv Ansanm antre nan yon zòn, paske l ap goumen a brigad la, li kòmanse boule kay, li kòmanse kraze brize, epi yo di w men li, men nèg ki di y ap fè revolisyon yo, se kay moun ki sanble yo y ap kraze, Se kavoum ki sanble yo yap boule. Li pa lot bagay non frem ke sa. Viv ansanm te ete ewe paskel chwazi vin viv ansanm li te sipoze rete je nèf je pèp viv ansanm te ye pasel t chwazi tounen yon pati politik. Menm jan ameriken vle fè yon peyi pou endepandans ou an.
La vwala. Paske bon m di w bagay. Knbyen moun yo konnen aktyèl prezidan Kolonbi an? Li tap antre Ayiti, 9 vòlè yo depanse 3 milyon dola pou al resevwa l. Gustavo Petro sòti nan yon mouvman ki menm jan a Viv Ansanm. Yo te rele mouvman sa a M 19. E si w vle, m ap voye tout dokiman yo ba ou. Raple m sa, m ap voye dokiman sa yo ba ou.
Gustavo Petro, nèg ki byen aswe a kote m ap pale avè w la, ki prezidan Kolonbi an, li sòti nan yon mouvman menm jan a Viv Ansanm. Se yon gwoup moun ki t ap denonse enjistis sosyal ki te genyen an Kolonbi epi ki fè yon goumen. Men toutotan te gen je nèg je tèt, negro pa t gen pwoblèm. Lè nou vin met tèt nou ansanm, nou vin viv ansanm, nèg yo wè Jeff Golwa kòmsi se aktivite sosyal. Nèg yo wè Jeff se konstwi l ap konstwi Kanaran. Nèg yo wè nan Monsonj ou ap konstwi Kwadèboukè. Nèg yo panse nèg yo se t ap fè bagay ki mal sèlman. Yo wè nèg yo vin pran konsyans, nèg yo di yo p ap fè bagay ki mal ankò. Tout sa yo te fè ki mal, nèg yo mande padon epi yo deside goumen. Epi, tèt nèg yo cho, epi yo di, a, nèg sa yo gentan gen pil pèp sa a nan men yo, nèg sa yo kontwole pil geto sa, si nou pa mete yo kòm òganizasyon teworis, n al kite Viv Ansanm vin yon pati politik, monchè depi nèg sa yo al nan eleksyon bonè bonè y ap genyen. Ann met nèg yo kòm teworis pou yo ka pa al nan eleksyon. Nou vle pèp la kale je l pou nou konprann sa k ap pase nan peyi an. Se vre viv ansanm fè yon pakèt bagay men al gade sak fè viv ansanm fè tout bagay sa yo al gad kiyès ki t anfas li al gad ki moun ki koz mesyon fè tout dega sa yo lè nou dekouvri e nou konprann kiyès ki koz viv ansanm fè tout bagay sa yo lè sa m ba nou garanti pèp ayisyen nap rejwenn viv ansanm nap met tèt nou ansanm nap fè yon sèl goumen. Prezidan kote eleksyon k tap fèt le 15 la kote l pase?
Kiyès? Eleksyon k te gen pou fèt le 15 la kote l?
E men sa m vle pèp la konprann, nou pa t ko menm bezwen pale de eleksyon. Nou te sipoze pale de referandòm. Gen yon referandòm ki te sipoze fèt. Referandòm pi fasil ke eleksyon. Referandòm se pèp la k ap di wi ou non. Pa gen kandida w ap chwazi. Sa vle di referandòm nan pi fasil. Pou pèp la annik pran lari pou pèp la al vote pou pèp la di wi nou vle konstitisyon sa non nou pa vle konstitisyon sa se wi ou non se yon papye yo ba ou ki ekri wi ou non eske nou vle konstitisyon an eske nou vle yon lòt konstitisyon ou byen nou vle menm konstitisyon sa nèg yo te panse 600 milyon nèg yo te panse 600 milyon de goud 600 milyon de goud ki ekivo. Ak 4 pwen 5 milyon dola ameriken nèg yo manje kòb sa. Kounye a kot nèg yo ta pral ka òganize eleksyon, eleksyon kote ke gen gen konbyen kandida, chak moun gen kandida pa yo, yon kanpay elektoral fèt, tout wout nan peyi a bloke, pa gen pasaj, m ta renmen konnen ki kote nèg yo ta pral kapab fè eleksyon sa. E jiskaprezan nou menm Viv Ansanm nou di, nou pa di eleksyon pap fèt. Men e sou fyèl nou pou nèg yo pase pou yo fè eleksyon. Nou pa di eleksyon pap fèt non. Nou pa di eleksyon pap fèt. Depi nèg yo rive tiye Babekyou, yo tiye Jeff Golois, yo tiye Lanmò San Jou, yo tiye Chen Mechan, yo tiye Izo, yo tiye Killy, Boubòy, Ti Lapli, Krisla, Nikanò, Bendji, Matyas, Luckson nan favye bndi kokorat san ras depi nèg yo rive tiye bout ba yo tiye e san frontyè yo tiye e krèk satan depi lè yo kraze tout zòn viv ansanm yo mèt tiye nou ak tout pèp nou an epi nou mèt fè eleksyon nou e toutotan nou vivan li mèt tout jeneral sou site la yo mouri okenn jeneral repibe okenn jeneral sa ap kontinye batay la. Nan moman la m pa vin tande vitelom menm kisak pase kote vitelom. Vitelòm la, Vitelòm poze e Vitelòm yo lage dronn prèske chak jou e tòsèl sou li e men Vitelòm toujou ap goumen, Vitelòm pa janm bese gad li, Viv ansanm toujou gen kontak Vitelòm, Viv ansanm toujou fè yon sèl a Vitelòm, bon banm di sa ki gen nan Viv ansanm, Viv ansanm slogan an ou wè moun pa tèlman repete l, Viv ansanm se manyen youn manyen tout sa vle di kisa Jeff Gaulois. ak 400 mawozo ap goumen nan Plato Santral, menm si e pa tout Viv Ansanm nan ki la men Viv Ansanm toujou okouran de tout sa k ap pase nan Plato Santral la. E Viv Ansanm, lòt jeneral yo toujou ap di Jeff a lanmò san jou, ki posiblite lapè ki genyen? Mwen menm, ban m di w bagay, ou konn anpil moun pral di e paske m se prezidan pòtpawòl nèg yo fè m ap defann yo, m pa janm konn di Jeff Beaulois se yon nèg ki renmen lapè, m pa janm konn di Jeff Beaulois se yon nèg ki renmen. Kòmsi dyalòg. Mwen di mwen se djab yo wè son moun ki renmen e ki sansib non. Lè pa nèg sa yo pou bèt wi. Esa m vle pèp la konprann wi. Ou fout ou pap wè moun kap fè nou rayi moun. Kote ou pa viv a moun nan ou pap konnen l. Ou konnen m mwen te pran lanmò sanjou kòm dènye fye kriminèl ki gen. Ou fout ou pran Jeff Benoit kòm dènye fye kriminèl. Sitou sa m te konn ap tande nan jounal, nan medya tradisyonèl. Mèt mesye nap kontinye avèk dosye yo e majeste fè gwo deklarasyon sou Odin ansyen minis ansyen minis eh misye te a ebyen kòm moun ki konn ap ame popilasyon tigwav la ebyen si se pat komisè Muscadin ebyen tigwav tap gentan pèdi ebyen se sa mesye sa ki se majeste fè konnen majeste kap denonse Ye minis Odin ki se yon vòlè ebyen ki ap federe gang nan tigwav ebyen fòk men nèg yo pale ann ale bay bay majeste pale nap tounen rete prè. Kote ou bay zam nan nan tigwav avèk akawo ou pote zam bay akawo nan tigwav jodi a la tigwav tou kounye a ka tounen yon tèritwa pèdi si miskaden pat la jodi a Odin tap bay zam Moyiz Janchal kreye viv ansanm jodi a la pou wè se menm Odin ki vin chita Moyiz Janchal al chita dèyè Odin pandan l kreye viv ansanm. Kounya la epi ou wè peyi a vin kraze konsa nan eta l kraze a pandan nèg yo konnen m la epi mwen menm m pral m pral kanpe gade yo ebyen m pa ta pitit makandal m pa ta pitit pitit kapwa lamò ke tonnè boule m fèt nan 2 ras pa gen anyen k ap fè m pè e nèg yo konnen majeste pa konn pè m pa p pè yo. Pakèt vòlè yo vin avè yo. Kriminèl asasen yo. Tou wè Moïse Jean Charles volè kriminel asasen li te gen li te gen anons nan djakout li li fin vin nan anons kounya m vin m gen enfòmasyon yo pou se anons bwa kale yo kouri avèl yo sezi lè yo wè mayeste konn tout zak kriminel asasen yo te prepare pou yo al fè sou pèp la Moïse Jean Charles ta pral vann tout komin paske gen 146 komin biznis ki ta pral fèt avèk 300 milyon bon dola m te tande ki tap pale epi kounya m lage bagay la se menm Moïse Jean Charles sa kounya la kal kanpe dèyè Ode kounya Ode ki son kriminèl ansasen vòlè kazèk peyi Ode te minis enteryè se menm Ode sa ki tap bay zam a channmas wi se Ode ki tal bay Akao zam nan tigwav pote lajan pote zam nan tigwav Ode on nèg ki fè peyi a tout tò sa Konnen ki fè zak, ki fè masak, jodi a la, tande yo di m, Oden vin sou tab pou l al premye minis. Nan ki peyi pandan m la? Ke tonnè boule m, Oden, ou pa ka premye minis. Oden, ou pa ka premye minis. Menm konplo kriminèl vòlè asasyen kase peyi ki gen non Moyiz Janchal ki te prepare ansanm avèk Anous lan, Moyiz Janchal kounye a la pa nan Anous ankò, kounye a ki sa l fè l al kanpe dèyè Oden pandan m la? Tonnè boule m, misye pral dechoute m. M te di, nou menm Oden, Wap pran bwa kale. Pep la dèyè a manchèt paske pep la nan kouri lakay yo se ou menm ki tap bay zam nan tout geto se ou menm ki tap mache bay zam sou channmas se ouk bay zam nan nan tigwav avek akawo ou pote zam bay akawo nan tigwav jodi a la tigwav tou kounye a katounou teritwa pèdi si miskaden pat la yo zam nan mouda nou mesye ou paka premye minis.

Si se fanm nou konn bagay la setadi kounya se men mode sa kounya la k pral jere peyi mesye ah mesye tonnè boulem nou pral pase sou zantray mwen m te di nou se yon ekip vòlè nou ye jounen jodia pou wè mi e menm Moïse Jean Charles ki te kouri ki te dèyè anous li kite anous kounya l vin kanpe dèyè oden mwen menm pandan m la mesye tonnè boulem m pral eksplike nou oden sa se yon vòlè l ye m pa ka nan oden. Ode paka remèt peyi anyen nou konnen ode se zam li te konn ap bay ode kisa ode fè se moun channmas se bal yo te konn ap pran se menm ti mesye sa yo ode te konn ap bay zam ki tounen danje pou peyi a ki desann nan vilaj de dye se yo menm ki moute kanaran se yo menm jounen jodi a ka zam nan men yo se menm jan nèg yo te di yo kanpe dèbakad yo jounen jodi a pou wap gade se ode. San zave kriminel vole asasen kraze peyi epi kounya la pou yo pral vin pran ode vin met ode nan figi moun tonnè boulem sa paka pase e mwen majeste di sa paka pase kou Moïse Richard prepare pou tal pran 300 milyon an m grate m grate jwèt la jwèt sa kounya yo pral prepare jwèt sa ansanm avek menm ode pou vin fè peyi a mal ode paka fè rap ode paka premye minis ode sa paka premye minis tout otan m la ke tonnè boulem. Jodia Fowoni ta vin bay rapò avèk pèp la kòman bagay la te channmas zam li te konn ap bay nan channmas yo zam li te konn pote bay nan tigwav yo Fowoni ta vin bay peyi a rapò jodia nou konprann pandan m la m pral m pral angrennen ansanm a nèg yo m te di lè m di nèg yo m ap goumen avè yo ou genlè konprann se manti m ap dechouke tout tout nèg kriminèl asasen sa yo m ap goumen avè yo e m gen grenn nan mouda m ke tonnè boule m nèg yo konnen m gen grenn nan mouda m nèg yo konnen m paka bese lèbra devan yo. Yo konnen m pap bese le bra kounya jounen jodia yo pral vin pran sanzave gen roden pou vin kanpe vin mete sou tab m tande pou pral premye minis pandan m la a kè tonnè boule m mesye pase sou zantray mwen si nou gen grenn nan mouda nou pase sou zantray mwen si nou konnen nou konn goumen nou kwè nan ponyèt nou vin jwenn majeste pou m konnen eske peyi sa son peyi klib son peyi yo pran pou nou pran pou nou fè pou fè peyi a sa nou vle pou nou pran pitit sòyèt yo pou nou dechouke yo fè yo kite kay yo yo di a se men roden sa. Ki nan konplo ki pèmèt moun Kafoufèy pa ka dòmi nan kay li? Se ou de sa ki nan konplo ki pèmèt moun Channmas tout moun anba lavil yo kouri ba kout vòlè ki gen non Moyiz Jachan la? Pase Ode t ap bay zam, Moyiz Jachan kreye Viv Ansanm. Jodi a la pou wè se menm Ode ki vin chita Moyiz Jachan al chita dèyè Ode pandan l kreye Viv Ansanm. Kounye a la epi ou wè peyi a vin kraze konsa nan eta l kraze a pandan nèg yo konnen m la epi mwen menm m pral kanpe gade yo. Enben m pa ta pitit Makandal. Batap pitit pitit kapwa lamò ke tonnè boule m fèt nan 2 ras pa gen anyen kap fèm pè e nèg yo konnen majeste pa konn pè m pap pè yo map goumen avè yo e yo konnen majeste ap goumen avè yo. Sektè prive pat gon gade gade Alix tal nan negosyasyon ansanm avèk viv ansanm jodia se menm Alix e menm Alix Didier fils de mille sa a kriminèl asasen nèg yo pase. Pa Alix pou Lala pa pale. Alix pase pa kote poul pase andedan nèg viv ansanm ki pi bon zanmil. Kounya la vin pase ansanm ak Babekyou al negosye ansanm ak lanmò sanjou. Lanmò sanjou pa gen anyen lakay li ankò non. Tout bagay nou te tande bagay ki te nan men lanmò sanjou. Aprè lò ti fin tande goumen fin fèt nèg yo fin negosye ak lanmò sanjou. Menm gade pa gen anyen kè se mwen majeste k dil. Lanmò san jou pa gen anyen lakay li ankò afè bagay dyòk nap tande a bullshit lanmò san jou pa gen dyòk afè bagay ou tande pil materyo ki te genyen bagay bòs nèg yo te genyen an pa gen bagay konsa ankò se mwen Marie Esther ki premye lage nouvèl la si lanmò san jou gen bagay konsa lakay li fòl moutre peyi a si se pot pou yon video li te gen sere poul di men sal gen manti lanmò san jou pa gen anyen ankò sètadi nèg yo. Yo, yo konn kisa yo tap fè, pitit sòyèt yo, yo te bezwen tiye yo, yo tiye yo. Yo te bezwen pou lanmò san jou kraze peyi a, yo kraze l. Jounen jodi a se menm, ou ka konprann. Apèd, se sèl Apèd ki gen aksè pou pase nan mòn kabrit, kiyès Apèd li ye? Si Apèd pat gang, kòman se sèl machin Apèd ak tout ekip li ki ka pase nan mòn kabrit? Jodi a la fòk dcpj ta bay rapò wi, nou pa wè. Sekirite se kay a fed selman li te ye nou pa we pitit soyèt yo nan kafou fèy pa gen sekirite e lot kote yo pa gen sekirite mibalè pa gen sekirite pou moun sa yo ki te ap viv mibalè 25 milyon de goud ou kraze mibalè jodi a yo pral vin pran menm gang yo menm kraze fèy yo yon nèg tankou moyiz jechal ki pral kanpe te gentan fin di li menm lap vann 146 komin yo sa vle di kisa kounya la ou pral wè. Se teritwa nèt ki pral pèdi, pitit soyèl pap ka dòmi lakay yo, mwen mande pou lè nou jwenn sanzave kriminèl vòlè asasin Guénon Moïse Jean Charles la pann sanzave sa koupe tèt vòlè sa jodi a la fòk peyi a rale souf fòk peyi a rale souf ke tonnè boulem Moïse Jean Charles one paka pase one ou vin Lòt pwofesi ankò ki tonbe la, Michel Martelly pral frape sil pa nan prizon lap mouri, ebyen sè Yanick jwenn mesaj pou Muscadin avèk Martine Moïse, vwala mesaj pou Muscadin avèk Martine Moïse, gen pwofesi ki tonbe la sou Michel Martelly, misye kapab pran prizon oubyen lap mouri, alò se madam sa ki se madam sè Yanick ebyen ki vin avèk pwofesi sa yo, medam mesye banm tande sè a ki pral bay pwofesi ak Martelly. Ke yo kwè m, ke yo pa kwè m, sa m gen pou m fè a, al fè l, sa m gen pou m di a, al di l, e sa l, sa m voye w al fè a, al fè l. Bon, mwen tande lavwa di Senyè, men premye mesaj li te ban mwen se te pou Martine Moïse. Mesaj Martine Moïse la mwen te pòte l deja, men m ap rebay li ankò. Mwen te kouche, li di mwen leve pou m al priye pou Martine Moïse. Mwen leve, mwen al priye pou Martine Moïse. Li di mwen konsa ke, Chante pou Martine Moise, Jezi sèl inik esperans, se li sèl ki bay asirans, li se soutyen, li se fòs mwen. Mwen chante li Chant d'Espérance an kreyòl nimewo 7. Epi apre li di mwen, Chante, Moun ki mete nan Jezi yon konfyans ki san mezi, yo kapab pa janm tonbe, delivrans yo asire. Mwen chante l. Li di mwen, Priye pou Martine, priye pou Ayiti. Priye pou Ayiti, priye pou Martine. Si w priye pou Ayiti, ou priye pou Martine. Si w priye pou Martine, ou priye pou Ayiti. Li di, M bay mesaj la, si m pa bay li, mwen reskonsab Ayiti. Si ke mwen bay li, Martine tande l, li menm li reskonsab Ayiti. Mwen wè se yon flash ki sot anwo, dan lespas, ki antre nan lestomak Martine. Li montre m kè li. Si m gade li gen yon bèl ti kè delika. Men li gen yon kè ki fè ki fèt an fòm de D, D yo konn met nan lwèt koukout la. Epi kè a menm koulè avèk yon bebe sou li. Li di, gade jan kè a delika. Li di si l te asepte m kòm sovè e senyè li t ap yon bòn prezidan. K, ke mwen redi l ankò, men. A chak fwa ke m toujou reve Martine an plizyè fwa men li toujou an nwa toujou toujou toujou toujou nwa bon li vin banm yon dezyèm mesaj pou m bay Martelly li di mwen konsa ke di Martelly pou li misyon n fini li di konsa ke pou li repanti si l pa repanti si l pa antre nan prizon l ap. anpi lopital li di mwen di mateli li manke mouri 3 fwa se poul repanti paske misyonn fini si li pa repanti sil pa antre nan prizon lap antre lopital sil pa antre lopital lap antre nan prizon apre mesaj mateli a li vin banm mesaj pou babekyou li di mwen di babekyou pou li. Sa fè lontan lap pale de la revolisyon. Li di de bèl pawòl men ki pa janm abouti anyen. Li di m di Babekyou pou li. Li tiye anpil moun men se moun Belè. San rezon. Li di m di Babekyou pou li, li te kapab direktè Lasalin. Li di l depoze li di revolisyon ke li vle fè a. Pa pran zam, depoze sam nan, zam nan, repanti. Dezyèm mesaj li vin ban mwen ankò, yon dezyèm fwa, li di mwen, di Babekyou pou li, blan yo di li se gang le pli pwisan, li di non, Babekyou pa gang le pli pwisan, Babekyou dezòd. Li di gang le plus puissant se Vitelòm. Li di m di Vitelòm pou li lapè, lapè. Li di m di Babekyou pou li vil long li bezwen. La a m pa t vle pote mesaj, se sa k fè ke mwen te kenbe mesaj yo ke mwen pa t pote yo. Paske m pa vle pou yo di m nan politik, paske mwen menm m pa p fè politik la chair et le sang, m ap fè politik syèl la, sa Bondye di mwen se li menm ke mwen di. Paske mwen pa vle ale pli lwen. Li vin ban mwen mesaj pou Guy Philippe. Men, li te mete la reprezentant later la kanpe devan m sou bisantnè a. Li di m, men reprezentant later la. Li di m, ou menm ou reprezante anwo. Li di mwen ke w ap di Guy Philippe pou li, m ap di Guy Philippe se li k voye l. Li redi m ankò, li voye l pou yon rezon byen detèmine. Yon dezyèm fwa ankò, mwen wè li di m konsa ke ou pral reprezante pèp la, ou pral reprezante Guy Philippe bay pèp la. W ap di pèp la se mwen menm ki voye Guy Philippe. Men. Bondye voye Guy Philippe gon rezon gen yon rezon paske gon limyè pou ki fèt ayiti se sou Guy Philippe lap fèt men mwen chèche Guy Philippe an plizyè fwa mwen pa jwenn li mwen vin ap priye mwen di senyè si se mwen menm ou bay mesaj la bay Guy Philippe Fè Guy Philippe santi gon moun ki gon mesaj pou li. Mwen di si se Guy Philippe sa tou, fè mwen konnen se ke se li menm. Epi, mwen fin priye, m al dòmi. A in è di maten, pandan mwen reveye, mwen monte sou rezo a, epi mwen jwenn se Fouco k ap pe fè yon emisyon. Li di Guy Philippe di li bezwen. Li bezwen ke, bon, mwen bliye sa ke li di li bezwen an, ok, men se yon moun li te bezwen pou tèl choz administratif prezidansyèl. E pi li bay nimewo telefòn nan. Men mwen te make nimewo telefòn nan, bay kote make, men m ap rebay li ankò. Kote pou yo wè nimewo telefòn ke Fouco te bay la. Mwen te vin rele nan nimewo telefòn nan, mwen jwenn yon mesye. Mwen prezante m bay mesye a epi mwen di mesye a se yon mesaj Bondye bo mwen bay Ti Filip. Epi mwen esplike l. Li di madam, m ta pral sòti, mwen prese wè m chita pou m tande w. Li di m bon m ba w nimewo Guy Philippe. Mwen di non, ba l nimewo pa m, la rele m li menm. Men li pa janm rele m. Lè ke m vin rele mesye a ankò, mesye a ban mwen nimewo telefòn pou m rele Guy Philippe, men tout rele m rele Guy Philippe, mwen pa jwenn Guy Philippe. Men si Guy Philippe ta vle kominike avè m, li mèt rele nan plato sa ke mwen pase a, y ap ba l nimewo telefòn mwen, epi la rele m, epi mwen menm ma esplike l revelasyon an. Mwen gen yon lòt revelasyon ankò. Men. Se pa yon mesaj li banm bay. Men sak fè ke map bay mesaj li la, map bay li kòm mesaj, se paske mwen wè sal te dim nan se verite ke nan semèn dènyè la, mwen wè komisè Muscadin ki tap entèwoje yon jèn. Epi fason ke m wè lap pale a jèn nan, mwen wè se kòm si dirè ke bon jèn nan ka pran presyon epi li depale. Epi yon lòt fwa ankò la, mwen wè ke li tap entèwoje yon mesye. Men mesye a, lap fòse mesye a pale. Men mwen wè de moun sa yo pa koupab. Epi bon, antouka se sa fason ke li aji a sa fason. Epi mwen menm nan kè m, mwen di ke bon, antouka, sa fè lapèn. Mwen dòmi m reve. Senyè a di m konsa ke Muscadin pa enmi Ayiti, se Pierre Esperance ki enmi Ayiti. Li montre Muscadin ki nan yon bèl wout ki fèt an koub nan Sid, epi ki genyen 2 bèl brik atè a wouj, 2 sou kote yo blan, epi li gon yon bèl verdure. a dwat epi komisè Muscadin gen yon ti bout baton nan men l nwa tankou ti bout baton ki konn nan men polisye yo li abiye avèk yon pantalon jon sitwon pal sou li li gen yon mayo koulè brun sou li epi li klere wout la klere klere klere klere paske komisè Muscadin klere epi. Sètadi ke se tankou se yon limyè ki klere l, limyè anba a klere l. Epi mwen wè yon limyè ki sot dan lespas ki double limyè ki sou Muscadin an. Se sa k fè ke mwen pa etone jan ke bagay yo ap pase an Ayiti la a, paske anba a gen limyè, anwo a gen limyè. Tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. Tout ce qui est en haut È kòm tou se ki è tan ba. Yon moun ki pa vle kwèl konsa, men mwen menm se konsa kem kwèl, se konsa kem konnenn, se konsa ke mwen wèl. Paske si mwen wè ke gon limyè anba ki klere Muscadin, limyè anwo desann li double limyè k sou li a, cela veut dire ke Bondye rekonèt limyè anba, menm lè ke li pa aseptel se nòmal.